Kap gade mwen yo nan aprè midi mwen di nou bonsoir mwen swete jounen nou te pafè gras a Dye bon mwen eseye fè ti video sa se jis poum fè ti pale avèk nou jodi a pou moun ki pa konnen mwen non mwen se Bibin Shipiro mwen ap viv di kote de Florida mwen se ayisyèn e an menm tan mwen se yon enfimyè. Mwen marye egalman. E mwen kontan pou mwen avèk nou jodi an pou nou fè ti pale. Paske li toujou bon pou nou fè ti pale. E pou moun kap gade m premye fwa, mwen mande ou pou pa bliye like videyo a. comment e abone pou l tèt pou tèt lèm gen lòt video pou tèt pou ka toujou gen notification de tout video map gen yo paske dèfwa m fè video sou cheve mwen penyen mwen konn penyen cheve mwen fè twist e mwen fè mwen mete pèmanant mwen gen pwodwi mwen ka eksplike nou kòman pou nou fè vizaj nou bèl tout sa brèf Jodi a nou pral pale how to make a boy or a man or a person fell in love. Sa vle di kòman w ka fè yon gason renmen w, kòman w ka fè yon gason kreze pou ou. Pou byen pou mwen kòmanse. Se yon bagay ki si senp. Gen fi ki panse gason se yon dur. Sa vle di se yon bagay ki difisil a manipile. Jodi a m vin di nou ke se le kontrè. Se pa vre. Gason se tankou yon ti bebe li ye. Gen anpil fwaye ki kraze, se paske fi yo pa konnen devwa yo anvè mari yo. Paske ou mèt tande gason an te dur pase yon brik ou ka vin rann li soup si serye paske gason an se tankou yon ti bebe li ye ou ka fèl mache ou gen dwa ap viv avèk yon gason si pa egzanp wap viv a yon nèg non sèlman travay pa ka fè w pa kreye tan pou mari w se abitid wap bay moun nan nan kay la ki pral fè moun nan gen anvi rete bò kote w. Mari m te gen dwa al travay chak jou, men pandansetan li nan travay la, men nou stil atache. Nou toujou kòmsi kotakòt. Kòmsi lè m di kotakòt la, s, enteryèman, santimantalman, nou toujou ansanm ann espri. Paske w konn wè gen de moun yo nan travay yo, pandan yo nan travay yo, y ap fokis sou madanm yo, y ap rele cheri kòman w ye? Entwisyon yo, kòmsi m ta di w, espri yo vrèman kòdone, yo vrèman, yo ale. Moun nan gen dwa nan travay epi voup lide l frape sou madanm li epi l di, cheri, se rele m ta pral rele w la wi lespri m frape sou ou. Kòmsi moun sa yo rete kominike an espri. Mwen vle fè nou konprann jodi a, nou ka rann yon gason renmen nou, nou ka rann li fou, nou ka rann li krezi, sa pral depan de jan nou pral jere l. Tankou pa egzanp, si w gen yon mari, ou vini nan kay la paske gen anpil fi depi yo fin marye mari yo pa enpòtan kòmsi yo pa gen tan pou mari yo ankò yo piske se se mesye a yo te bezwen oubyen yo te bezwen pote bag yo pot bag la men aprè sa yo m'en fout di rès se kòmsi m ta di w vi nan kay la pa enpòtan non okontrè lè w fin marye a mari w se lè sa w gen travay pou fè se lè sa pou w al gate mari w paske renmen an pako anyen Ou gen dwa fè dizan renmen avèk yon moun, ou poko janm konn moun sa a. Li poko janm aprann de ou, ou poko janm aprann de li. Se lè n ap viv nan kay, se lè sa ou pral dekouvri sa moun nan ye vrèman vre, ki kalite moun nan gen lakay li e ki defo moun nan gen lakay li. Medam fò nou trè pridan. E m ap di nou sa, ou wè gason an li toujou ap pran pòz gwo kòlèt li. Ou pa wè menm si gason an li nève kèlkeswa jan sa ye paske Bondye kreye nou nou menm lafam li kreye nou e pa san rezon li retire nou nan kòt gason se paske li gentan konnen ke gen bagay ke nou menm nou ka fè ou pa wè li di li bay gason dwa pa li li di gason renmen madanm ou. Epi l di fi a soumiz a mari ou. Paske li konnen ke gen bagay ki pral fèt. Gason an l ap toujou otonòm, l ap toujou otoritè, l ap toujou vle fè konnen se li k chèf. Nòmalman, le mari è le chèf de la fam. E si w ap viv, w ap viv pou la glwa de ton mari. Ou pa oblije ap fè yon moun plezi avan ke w fè mari w plezi. Paske si mari w pa renmen yon bagay, ou pa oblije fè, menm si di moun, di mil moun te renmen l, Ou pa oblije fèl, fò fè mariw plezi. E lè gason gade li wè jan madanm li diferan, li wè, paske chak moun se yon moun. Ou ka rann ou eksepsyonèl ke kòmsi tankou pa gen lòt fi k tankou w. Ou ka rann mariw, ou ka gen mariw back. Sa vle di siw gen mariw pa egzanp, ou vin pa gen kontwòl mariw. Egzanp, mariw ou gade ou wè mariw. kite fwaye l ou di mwens li leve yon maten li kòmanse ap ba w min li pa ret sou ou paske nòmalman depi yon gason kòmanse wè tout sa w fè nan kay la pa bon li pa ret sou ou se si ke li gen yon lòt fi l ap koutize men nou menm pou nou evite sa nou gen fason ke n ka fè sa men konsèy pa m m ap ban nou sa vle di mari w Li vini li ou leve nan kay la cheri. Sak pase? Premye sa w fè? Ou leve nan kay la, ou salye mari w depi sou kabann. Ou di bonjou cheri kòman w te dòmi? Ou te byen dòmi? Paske moun nan gendwa ap dòmi avè w pandan se tan li pase yon movèz nwit epi ou menm wap wonfle tout lannwit, ou pa menm pote atansyon avèk mari w. Sa vle di ou sipoze pote atansyon a mari w. Lè w fè sa se pa egare w egare. Men ou gen yon relasyon ke ou vle sove. Ou gen yon relasyon ke ou vle gade. Paske, gason an ou mèt tande tout sa ou tande. La pa tann kòm si yon sa, yon bagay ekstraòdinè lakay ou, yon bagay ke li pa t janm wè. Ou wè lè yon fi fè yon bagay nèg la pa t atann, li di, oh, oh cheri. Li santi l kontan enteryèman. Li di, oh cheri, m pa t atann non. M vrèman santi m fyè de ou. Se konpòtman, se fason ou pral aji avèk moun nan ki pral rann gason an konprann ou. Mwen menm, konsèy pa nou, mwen m ap di nou. Lè wap marye w tankou ou make sure ke mari w li manje a lè paske gason yo sansib pou vant yo gason sansib pou vant yo depi w sansib pou manje gason ou sansib pou rad li ou tande ou sansib pou rad li ou respekte mari w ou se fanm ki pi merveilleuse nan mond lan. Paske pou ou menm mariw pap negosyew pou kelkeswa fanm ki te gen lajan ou milyon ou non pa. Se sak fè fò nou trè pridan. Ou gen mariw, mariw ap viv avèw, ou vle make sure ke mariw gen tout bagay li clean, tout afè li òganize paske gason gen de lè li sot travay li fatige li pran chosèt la li vire l a goch, li pran sandal la li voye l a goch, li pran rad li l voye l a goch, m ka konprann li fatige. Gon fason ou ka di sa, ou di cheri M pa gen pwoblèm non fatige cheri ou pa oblije voye chosèt la agoch lè konsa mete tout sou kabann nan mwen menm map aranje yo men pa gen figi tèlman malelve oh e konsa ou ka lage bagay la atè a ou gen timoun nan no gon fason ke ou ka pale a mari ou pou rann nèg la e sa fè ou pral di nèg la gen defo paske dèfwa nou menm nèg la ou konn jwenn gen fanm ki saj epi mari yo brit men konsa tou gen fanm ki brit epi mari yo saj sa vle di youn ka. M te ka di, kòman m te ka di sa ka afekte sou lòt? Sa vle di si m gen sajès lakay mwen, m ka rann mari m saj. M oblije fè ladiferans. Li vini, m pran rad li, m kouke l. Depi nan pòt la, m vin pran l. M di, cheri ban m pran pou ou. M mete bagay li la, m mete valiz li la, kòm petèt eksetera. Epi, si se, epi m prepare, m di, cheri, vin lave men w pou manje. Ou prepare manje, ou bay Maro manje. Li fin manje, kounye a l ap fè, l ap fè lekti. Si se lè, gen de fwa gason santi ke li ta vle rete pou kont li. Ou menm nan moman sa ou gen dwa di, bon, cheri, si nou ka chita ansanm. De fwa fò nou chita, fò nou pale, nou gen dwa gen de bagay nou vle pataje. Nou pataje de lavi, de sa nou ta renmen, de sa ki pa dwat. Paske nou chak gen ti bagay ke nou te pale. Kòman jounen an te ye nan travay la? Nou sipoze tankou de patnè. Lè de moun ap viv ansanm, yo sipoze tankou de patenè, tankou de zanmi. Youn pa sipoze ap kache pou lòt. Youn pa sipoze kòmsi pè pale a lòt. Si ou gen yon mari, ou sipoze, mari ou sipoze se pi bon zanmi ou. Ou konprann? Dèfwa nou menm, nou fè mari nou pè nou. Nou menm mari nou tou dèfwa nou fè fi yo pè nou. Nou fè fi yo pè eksprime yo. Defwa fò nou eksprime nou, fò nou pale. Fi a gendwa gon bagay kap deranje l. Paske fi gon bagay lakay li. Li pa, menm si w wè mari a fè l yon bagay, menm si l kouche, l al dòmi, l ap atann ke mesye a ap pase men sou li. L ap atann ke mesye a ap di cheri, I'm very sorry. Ou konprann? L ap atann ke l di yon mo kòmsi ki pou rekonfòte l. Men, in fwa ke nou tou lè de nou di bon nou chwazi fè silans, Lòt la di, bon m pap mache sou li, m pap pral rele l, m pap pale avè l, o l ap panse l s on afè. Non, yn fwa ke w fè sa konsa, ou bay le dyab space pou l antre nan mitan nou. Sa w tande a, fwaye a kòmanse ap degringole. Vin kòmanse pa gen amonizasyon, vin kòmanse pa gen dyalòg, epi tout bagay ap ralanti. Non. Sa vle di, lè w nan relasyon, ou pa sipoze nan relasyon pou w malerez. Nou tout ta renmen heureuse nan relasyon men nou menm se konn kòman nap jerel paske ou ka fè yon gason fou pou ou ou ka fè yon gason paka viv san ou ou ka fè yon gason paka dispansew ou konprann lè mariw vini cheri kòman ou ye kòman ou te pase jounen an ou te manje cheri ou konprann ou te manje boo kòman ou pase jounen an bagay sil pa byen lap diw a m pat pante m byen m te gen yon tèt fè mal kèlkonk ou pran medikaman kòman sa se ou montre nèg la ou gen sansibilite pou li e ou menm gason tou lè madanm ou sòti. Madanm ou al travay. Cheri kòman w ye? Oubyen ou konnen lè brek li ou rele l, cheri kòman w pase jounen an? Ou te manje cheri? Kòman jounen an te ye? Paske defwa moun nan gendwa te gen yon jounen orib nan travay li, l ap atann yon pawòl nan bouch ou ki pou rekonfòte l, ki pou fè l reprann fòs. Men defwa tou lè li vin nan kay la nou menm gason defwa se repouse n ap repouse fi a oubyen n ap bagay fi a oubyen n ap pale di a moun nan lè sa ou vin blese l kat fwa pu. Li toujou bon lè w gen mari w nou dyaloge paske pa gen nou youn ki pafè. Ou konprann pa gen nou youn ki pafè. Nou ka rann mari nou, nou ka rann mari nou fou pou nou, nou ka rann mari nou, nou ka rann madanm nou fòl de nou. Men sa pral depan de jan n ap jere relasyon an. Paske, jan m di nou an, pa gen fanm ki brit vre, pa gen gason ki brit vre. Se jan w ap manipile l la. Paske ou wè menm bèt ki mechan, chen ki mechan, gen yon fason pou w manyen l, gen yon fason pou w abòde l, gen yon fason pou w vin sou li. Sa vle di ou pa vin sou li sovajman. Depi ou vin sou li sovajman se nòmal l ap blese ou. Men lè moun nan li sovaj, gen gason ki sovaj men yn fwa ke l vin marye avèk yon moun ki rantre nan vi l, li vin yon lòt moun diferan. Paske ou fòme l, ou fè l, ou rann li saj. Li kòmsi m ta di w li vin afekte pa ou menm. Sa vle di medam, se konsèy mwen m ap ban nou, lè nou gen mari nou, se pou nou trè ouvèt a mari nou. Se pou nou alèz a mari nou. Pa kite se yon fanm deyò k ap fè sèvis la pou nou. Se pou nou dyaloge. Se pa pou n ba mari nou okazyon pou l al pran fi deyò. M pa di ke pa gen moun ki pafè. W ap toujou jwenn ti erè lakay moun nan. Men si moun nan fè yon premye erè, ou di, cheri, ou te fè yon ti erè. M pa renmen l non. Pa fè m sa ankò cheri paske l pa fè m plezi. Men ou pa oblije ap monte, w ap di l yon pakèt gwo vye pawòl. Pandansetan, ou te gen dwa pale avè l sajman epi l ap konprann. Ou konprann? Tankou m di nou, pa gen moun ki brit vre. Moun nan gen dwa nan moman ou vin pale avè l la, li pa de bòn imè. Si moun nan ou konnen nan moman l te gen yon bagay k ap travèse l, Pa tann lè nèg la enève pou w abòde yon sijè avè l paske w vin rann li kat fwa pi nève. Ou tann li kalm, ou tann li kòmsi li nan sans li epi w di, Cheri m gen yon bagay m bezwen diskite avè w wi, nou ka fè ti pale? Èske w disponib ou? Epi nou pale avèk tout sajès, l ap di, Enben oke cheri, m ap koute w. Men se pa nan moman ke moun nan gen pwoblèm nan epi w ap agrave kòmsi m ta di w, w ap mete apse sou klou. Fò nou trè pridan medam, oke, fò nou trè trè pridan. M renmen nou anpil. M ap kite l paske m pa vle videyo a twò long. M panse n ap pale davantaj nan pwochèn videyo nou. Pase bòn joune. Ke Bondye beni nou. M renmen nou anpil. Pou moun k ap gade m premye fwa, pa bliye abòne, kòmante e pou w ka gen notifikasyon de tout lòt videyo ke m ap poste aprè yo. Oke, pase bòn joune. Bondye renmen nou. I love you all. Bye.